Bonjou, bonswa tout moun. Sa depan de lè wap gade video sa. Se zanmi w, frè w Chery Nathanael ki antre lakay ou ak yon nouvo video ki se. 5 atitid a kiltive si on ve enpakte. Apprendre à féliciter. Se trè enpòtan de vou felisite regilyèman kar sela va nouri votre estime pèsonèl e lestim pozitif. Li toujou bon pou n ankouraje moun k ap fè sa ki byen. Se yon motivasyon anplis. Paske tan w ankouraje moun, ou menm tou, yon jou y a ankouraje w. Aprann felisite moun ki fè yon bèl bagay. Anpil fwa gen moun ki otou de nou k ap fè anpil bon bagay, men jamè felisite yo. Se bèl bagay lè w felisite yon moun, ou rann li fò. Mesye a pap felisite madanm li. Li prefere chèche yon bagay pou l kritike l pito. Men jamè felisite l. Felisite madanm oubyen mari se yon bèl jès, ou fè l santi l alèz, li santi l gen moun kote l. Anpil moun ki kòmanse, ki kanpe nan wout, se paske yo santi yo sèl. Yon senp felisitasyon t ap fè ti Pyè travay plis. Sa t ap fè l santi gen moun ki apresye sa l ap fè a. Ann pa rete sou kritik sèlman, men okontrè, ann bay li bra. Menm si l travay la pa satisfè w, felisite dabò, apre w a pote kritik. Men, nou prefere kritike avan, apre nou felisite. Lè sa, ou vin rann moun nan pa alèz, paske se pa sa l te atann. Felisite se yon prèv de gran, paske pou felisite fò gen kapasite pou konn valè sa ki bon. Apprendre à être soi-même. On se laisse parfois prendre par une image que l'on veut donner de nous-mêmes parce qu'on veut montrer aux gens. Ke lonè kòmsi kòmsa. Pa kache idantite w, talan w oubyen sa w ka fè, oubyen sa w ta renmen genyen. Ou toujou tande gen moun ki di mwen bezwen yon ti kay, yon ti machin pou m viv anyen ankò. Depi m gen sa mwen satisfè. Tandiske ou konnen se pa vre. Ou bezwen plis ke sa. Nan kache. Pou n pa eksprime kiyès nou ye oubyen sa nou bezwen, nou pèdi anpil avantaj. Gen moun lè l rive yon kote, li prefere di sa l pa ye jis pou l fè parèt ke l gran. Ou pa oblije di ou se mesye entèl, ou se medsen, oubyen kontab etsetera. Poutan se pa vre. Di sa w ye a e di sa w ka fè, lè sa ou pap mete tèt ou nan okenn dilèm. Nan montre sa nou ye oubyen sa nou pa ye, nou pèdi anpil avantaj. E nou menm konn pa ka leve tèt gade moun nan kache idantite nou. Pou renmen ak yon fi ou pa oblije dil ou chaje byen, ou manje Ayiti ou al bwè dlo la Frans, sa pap fè ou kalifye pou sa. Di kiyès ou ye san ou pa blofe moun lap pi bon e wap pi alèz. Lè w onèt e sensè ak tèt ou li fè w fè plis efò, moun respekte w plis e w viv pi byen. Ti komès wap fè a, pa fèl an kachèt paske pa gen sometye. Viv selon mwayen w, selon kapasite w, wap pi gran olye ou fè eksè. La critique de soi même. Eseye d'être la meilleure personne possible. C'est ce qui donne un sens à reconsidérer les expériences négatives et d'essayer faire mieux à la prochaine occasion. Sa poko janm rive w, ou pran tout tan w nan kritike moun? Tout sa moun fè devan w, ou gen yon bagay pou w di. Entèl ta byen pale wi, men. Li ta byen chante wi, men. Rad li mete a t ap fè l byen, men koulè a pa mache. Kesyon m ap poze w, e ou menm? Konbyen fwa nou rete poun fè yon kritik de tèt nou. Pandan wap di tout enpèfeksyon madam entèl oubyen mesye entèl genyen. E ou menm? Jan labib fèn konnen, retire gwo bout bwa ki nan je w la avan, aprè wa wè klè pou di frè oubyen sè banm retire gwo bout bwa ki nan je w la. Nou plis konsantre nou sou moun olye nou veye sou tèt pa nou. Pa gen moun ki pafè, men li mande pou n repanse bagay yo. Olye nou chita sou kritik, sa moun fè ki pa bon, oubyen sa moun te dwe fè, li ta pi bon si w pran tan sa ou te fè kritik de tèt ou. Anpil fwa sa w ap kritike moun pa ka fè, oubyen pa byen fè a, ou pi mal. Li mande jodi a, an n konsantre sou tèt nou dabò, pandan n ap gade tout enpèfeksyon nou genyen. Travay sou feblès nou, sou lakin nou, sou tout sa nou twouve ki mande korije nan vi nou, olye nou chita Nan kritike moun, dèfwa, ki menm mye ke nou. Aprann a eme lèzot. Sè ne pa atann ki l nou zèm. Nou pouwon eme dè pèsòn ki ne nou zèm pa, ou ki ne nou le mond pa eme kèlken malgre ki ne se swa. Pa toujou resipwòk. Se pi gwo pwoblèm lè yon moun di Mesye X oubyen Madam Y pa vle wè m ditou oubyen rayi m. Ou menm, kit se ta vre ou pa, ou pa gen pou rayi pèsòn, paske Labib fè nou konnen se pou n renmen tout moun san distenksyon, e menm moun ki lènmi nou. Tan w renmen moun, ou viv ak lespri w pi anpè. Anpil fwa se tèt pa nou nou wè sèlman. Nou neglije moun k ap viv bò kote nou. Pa bliye, montre yon moun ou renmen l se pi bèl jès li te ka ye. Nou konn gen yon moun k ap viv kote nou, nou pa janm montre l ke n renmen l, men kou l mouri, se lè sa n ap di jan l te bon. Oubyen valè l te genyen pou nou. Bay moun ou renmen tout lanmou li merite, swa madanm, mari, oubyen yon moun, eksetera. Avan li kite w pou pi devan, pou w pa di si l te konnen. Youn nan pi gwo apot yo, asavwa apot Pòl, nan 1 Korentyen chapit 13, li fè nou konnen, Si n ta posede lemonn, si nou pa gen lanmou, sa p ap itil nou anyen. Ann renmen toutotan nou kapab, paske renmen se pi gwo trezò yon moun te ka posede. Aprann renmen tèt ou e tout moun

Anpil fwa, nou menm anvi modi tèt nou nan di de bagay ki pa menm gen sans. O, depi m leve nan ras mwen, moun pa janm reyisi. Genlè mwen menm m p ap reyisi tou. Men pa bliye zanmi m, tout moun ka echwe, men ou menm, desten w se ou k pou trase l. Reyisit ou depann de ou ak jan ou konsevwa lavi. Toujou gen yon lespri pozitif se deja yon viktwa. Tan w pozitif se tan w rale bagay pozitif nan lavi w e w ap viv pi byen. Tan se bagay negatif w ap imajine. Se tout afè nòmal. Si se vye bagay negatif k ap pase nan lavi w, pou jan w etènize sou bagay ki pa pozitif, anpil fwa, n ap nouri lespri nou sou de bagay ki pase, oubyen ki pa pote anyen pou nou kòm siksè. E anpil fwa, Ki mete n nan sitiyasyon, menm dòmi li rann nou pa ka dòmi. Menm si ou ta pran echèk, lavi pa fini pou sa. Ou ka rekòmanse. Echèk pa egziste pou moun ki pozitif. Ap toujou gen yon lòt altènativ. Pito ou eseye, prefere se rezilta ou pa jwenn. Men, ou te eseye kanmenm. Kwè nan sa w ap fè, e fè l ak lanmou. W ap rive, paske tan w pozitif e pèseveran, reyisit ou pi pre. Mwen se Chery Nathanaël, yon sitwayen responsab. Videyo sa a posib gras a sipò reyalizatè nou Billy Ernst Gamaliel Felix, se te yon plezi, n ap rekwaze ankò nan yon lòt videyo. A la pwochèn!